Zanmi nou yo sa kap fèt? Sijè nou pral pale jodi a, se kiyès ki gen dwa pou arete w Ozetazini? Sa se youn nan kesyon ke youn nan nou voye ban mwen. Map pwofite di nou mèsi anpil pou bèl feedback ke nou bay videyo nou yo. Nap mande w pou abòne, nap mande w pou like, e nap mande w pou subscribe ansanm avè nou. Sè dènye tan nou wè gen anpil mesaj deyò a, kote ke konpatriyòt nou yo ap poze tèt yon kesyon, kiyès Ozetazini ki gen dwa pou arete yon moun? E kijan pwosesis la dwe fèt? Ebyen jodi a nou pral reponn kesyon sa a pou ou. Gen anpil antite Ozetazini ki genyen pouvwa pou arete moun. Men se nan ki kondisyon e kijan yo ka fè sa e kiyès antite sa yo ye. Jodi a m pral ba w detwa grenn ladan yo. Pou n kòmanse, ann pale de lapolis. Polis lokal yo, yo gen otorite pou yo arete w si w fè yon bagay ki ilegal. si yo kenbe w an fragran deli, osinon si gen yon jij ki mete yon manda dèyè w pou yo arete w pou yon rezon osinon pou yon lòt. Menm lè sa a, ou menm, ou genyen dwa konstitisyonèl ou ke yo dwe obsève, ke yo dwe respekte. Yo pa ka annik apwoche w pou yo arete w konsa, ni yo pa ka jis arete w paske yon moun di. Gen yon pwosesis ki dwe fèt pou sa. Lòt entite a, se cherif yo, Lè nap pale de polis lokal e cherif se preske menm jan, gen anpil county ki gen cherif, tou lè 2 antite sa yo nan blòk kote wap viv la nan site kote wap viv la yo gen otorite legal pou yo arete w si w fè yon krim, si w komèt yon zak. Lòt gwoup moun ki ka arete w se polis ki nan state yo, pa egzanp Highway Patrol. Mesye dam sa yo, yo menm yo focus pou yo sekirize highway a. Menm jan an tou yo fokis pou yo fè dè envestigasyon sou dè krim ki fèt nan state sa. Le pli souvan ou pa wè yo ap fè ankenn patwouy nan katye kote w ap viv la. Pase objektif pa yo yo menm se sou main highway a se la ke yo fè patwouy se la ki jiridiksyon yo. Se menm pwosesis pou polis lokal yo. Yo menm tou anvan ke yo arete w, fòk omwen ou gon manda dèyè w, osinon ou komèt yon zak ke yo kenbe w an fragran deli, ke yo jwenn ke ou fè, yo menm yo dwe respekte pwosesis yo tou pou yo arete w. Lòt gwoup moun ki ka arete w tou, Se ajan federal yo. Lè n ap pale de ajan federal yo, n ap pale de FBI, nou ap pale de DEA, nou ap pale de ajan imigrasyon yo, nou ap pale de ATF, nou ap pale de US Marshal, nou ap pale de Border Patrol, nou ap pale tou de mesye dam ki se postal inspector yo. Moun sa yo se moun ki pran swen, ki envestige si genyen mail fraude. Pa egzanp, si w moun al nan mailbox ou, yo pran lèt ou pa egzanp, san otorizasyon w, yo ouvri l, sa s on krim ke l ye. E le pli souvan, moun ki ka envistige krim sa yo, se mesye dam ki se postal enspektè yo. Mesye dam federal sa yo, yo fokis sou gwo krim yo. Pa egzanp, teworis. Pa egzanp, dwòg. Pa egzanp, imigrasyon. Se sou domèn sa a ke yo menm yo fokis. E menm lè sa a tou, yo menm tou yo dwe genyen manda ke yon jij ba yo pou yo egzekite manda sa a. Osinon, menm jan avèk tout lòt yo, si yo kenbe w nan yon aksyon ke w ap fè pandan ke yo la nan prezans yo. Diferans lan, mesye dam sa yo, si yo vin arete w, yo vini avèk yon manda federal, ki diferan avèk manda lokal ou yo, osinon avèk yon manda ki sòti nan men yon jij ki nan eta kote ke w ap viv la. E ajan federal sa yo toujou fè sa ki nesesè pou yo travay avèk loko polis kote w ap viv la anvan ke yo pran desizyon. Pafwa, ka a gen dwa kritik yo pa travay avèk loko polis la, men le pli souvan yo toujou fè anpil efò pou yo travay avèk cherif ki kote w ap viv la osinon loko polis kote w ap viv la. Lòt gwoup moun ki ka arete w tou, se detwa polisye ke nou pa pale de yo souvan. Polisye sa yo toujou nan fonksyon ki byen spesyal. Pa egzanp w ap wè polisye ki nan inivèsite yo. Djòb pa yo yo menm se pou yo sekirize non sèlman inivèsite sa a, men yo menm tou yo genyen pouvwa pou yo arete nenpòt moun ki fè dezòd anndan inivèsite a. Jiridiksyon pa yo se anndan inivèsite sa a, men se pa deyò inivèsite a. Se menm jan tou avèk polisye ki stasyone anndan ayewopò yo. Polisye sa yo dyob pa yo tou se pou sekirize ayopò sa, jiridiksyon yo se nan èpòt sa ke li ye tou. Yon lòt gwoup ki spesyal tou se mesye dam ki se Capitol Police, se mesye dam sa yo, yo menm dyob pa yo se pou sekirize kongrè, pou sekirize depite, senatè, o pwen de vi federal, yo menm yo stasyone nan kongrè, yo pwoteje kongrè si gon dezòd ki fèt se yo menm ki aji avan tou. Dyob pa yo byen detèmine, pou yo menm pou yo sekirize Kongrè. Nan kategori spesyal sa a tou, ou genyen sa nou rele military police, se polisye militè. Mesye dam militè police sa yo, yo menm, yo sekirize anndan baz la. Yo menm tou, yo gen jiridiksyon anndan baz sa a pou yo arete moun ki nan militè ki fè dezòd. Menm jan an tou, si gon dezòd ki fè anndan baz la, yo menm yo gen pouvwa, yo gen otorizasyon pou yo arete moun sa jiskaske si moun sa si son sivil, si son sivil moun sa ye, jiskaske yon polis federal osinon yon polis lokal vin pran moun sa nan men yo. Gen yon zanmi ki te di m, sa w panse de citizen arrest? Sa vle di se yon sit se yon sitwayen nòmal ki wè ke yon krim ki ap fèt epi li deside pou l pran aksyon pou li arete moun sa a. Wi Ozetazini gen sa nou rele citizen arrest men fòk ou fè prekosyon avèk sa. Le pli souvan lè yo itilize sa, si pa egzanp gen yon dezòd ki ap fèt, yon sitwayen detèmine dezòd sa a depase limit, li gen dwa pran yon desizyon li menm pou li fè sa yo rele yon citizen arrest jiskaske polis lokal yo vini nan sitiyasyon an pou pran kontwòl sitiyasyon sa a. Men fòk ou fè prekosyon pase gen danje nan sa. Si ou menm ou fè l mal, se ou menm ke yo ap arete. Si desizyon ke w pran an se yon desizyon ki pa nòmal, ke w fè yon moun abi akoz ke w panse de yon bagay ki pa sa, se ou menm ke yo ap arete pito. Yo konseye anpil moun pou yo rele 911 osinon rele yon polisye lokal pou kontwole sitiyasyon an yo menm san ke yo pa bezwen entwodui tèt yo nan yon sitiyasyon yo pa bezwen entwodui tèt yo ladan. Yon lòt kategori moun ki ka arete moun Ozetazini, men moun sa yo tou pouvwa yo limite. Lè n ap pale de moun sa yo nan w ap pale pa egzanp, bounty hunters osinon bondsmen osinon tou ofisye pwobasyon yo. Moun sa yo, yo gen yon objektif byen detèmine. Si pa egzanp yon moun t al nan prizon, li bèl, epi pou yon rezon pou lòt moun nan pa janm al tounen nan kot la, kounya la yon bounty hunter ka al dèyè moun sa pou l arete moun sa. Ak ofisye pwobasyon yo, pa egzanp lè yon moun sòti nan prizon, yo ba l pwobasyon, moun sa dwe tcheke avèk yon ofisye pwobasyon. Si moun sa pa tcheke avèk ofisye pwobasyon sa, ofisye sa li menm li gen otorizasyon pou li menm li al chèche moun sa pou li arete moun nan. Ozetazini, gen yon pwosesis byen detèmine ki jan yo ka arete w e ki kategori moun ki ka arete w. Mwen sot ba w egzanp la kiyès nan moun sa yo ki ka fè sa. Pa kite ankenn moun pase w nan tenten. Ke w se yon imigran, ke w se yon moun ki gen rezidans, ke w se yon sitwayen, ke w se yon moun ki ap vizite bò isi a, pa gen ankenn moun ki ka vini jis pou yo arete w antanke yon sitwayen sivil. Moun ki ka arete w yo se polis lokal, state polis, polis federal avèk lòt ke m te site talè yo. Menm nan kondisyon sa a, fòk yo genyen yon manda byen espesifik anvan ke yo fè sa. Osinon, yo kenbe w an fragran deli ki ap komèt yon krim. Mwen espere enfòmasyon sa a te itil ou, e si l te itil ou, pa bliye subscribe ansanm avè nou, like li, epi share l avèk yon zanmi pou nou fè mesaj la pase. Mèsi anpil, nap wè ankò nan lòt live e nan lòt ti video.